Yon granmoun ki pran plezi ap rele yon timoun madanm mwen, nonm mwen, mennaj mwen, se yon konpòtman ki deplase, menm si entansyon an ta inosan. Bon, lè gen atouchman menm, sa kite grav dèyè. AyiboPost pale ak espesyalis nan domèn sante mantal ki revele nan ki pwen konpòtman ak apelasyon deplase pwòch fanmi oubyen senp konesans ka fè dega nan lavi timoun yo. Gen timoun ki konn sibi atouchman nan men paran e menm granmoun sou katye lakay yo, k ap mande wè pati entim yo pou verifye nan ki stad evolisyon yo ye. S on pye bwa w te plante. Daprè sa sikològ klinisyèn Johanne Landrin eksplike Ayibopost, sitiyasyon sa yo kapab gen konsekans grav sikolojik sou timoun nan, tankou fèb estim pou tèt li, lide swisid, rejè, ak pwoblèm akseptasyon kò l. Bon, gen yon fenomèn ann Ayiti ki rele tate tifi. Pratik sa menm, se gwo pwoblèm. Paran yo pran abitid nan tate tifi yo pou verifye si yo toujou vyèj. Ou tande koze! An pasan si w poko fè sa, m ap mande w like videyo sa kounya menm epi pataje l pou plis moun ka sansibilize sou pratik danjre sa. Ann kontinye. Daprè sikològ Vinson Bradley Noel, atouchman sou timoun nan, ba l dwèt pou verifye si l vyèj, s on fòm vyòl nan entimite l kèlkeswa rezon ki kache dèyè zak la. E sa gen konsekans sou fizik ak mantal li. Yon timoun, s on moun. Li gen entimite e li kòmanse pran konsyans de kò l, menm si l poko devlope menm jan ak yon granmoun. Tout fòm entwizyon abizif ap kite tras twomatis nan lespri l. E repèkisyon sa a kapab chanje relasyon li pral genyen ak tèt li epi lòt moun, ni sou plan fizik, afektif, oubyen seksyèl. Sikològ Noel kontinye pou l di sou chak 8 ka sou 10 lè gen atouchman seksyèl sou timoun oubyen vyòl, Se souvan moun nan antouraj ki fè l. Kouzen, kouzin, tonton, matant, zanmi, vwazen, pastè, prèt, pwofesè elatriye. Moun pwòch sa a, selon klinisyèn Landrin, se pwoksimite a ki ba li opòtinite pou li abize, vyole. E lè li fè l, anpil fwa viktim nan konn santi l koupab, paske li te janti ak moun sa a, li te aksepte moun sa a vin pwòch li, li gen santiman afeksyon pou moun sa, Oubyen moun sa te fè l anpil kado. Lè gen atouchman sou tifi ak ti gason, espesyalis yo di konn tou gen abi moral, sikolojik, pase moun nan konn egzèse presyon ak menas nan entèraksyon l yo pou fè timoun nan rete nan silans. Daprè sikològ Landrin, yon timoun ki viktim abi seksyèl oubyen atouchman e ki pa trete twoma sa nan moman menm sa rive a, kapab devlope pwoblèm sante mantal majè, depresyon egi, anksyete relasyonèl. Ki fè, timoun sa pi devan kapab pè rantre nan relasyon, gen absans dezi seksyèl. Sa konn menm rann yo fè otomitilasyon sou pati entim yo, blese l ak jilèt oubyen boule l ak balèn. Pi devan, lè timoun sa vin adolesan e rantre nan laj pou l kòmanse viv vi seksyèl li, anpil fwa li kapab trè ranfème sou li menm, pè fè mennaj e menm rantre nan lojik pran anpil pwa pou evite atirans. Konsa tou, genyen ki ale nan lòt ekstrèm nan, ki vin devlope yon ipèseksyalite. Kisa lalwa di sou pratik sa yo? Daprè atik 16 pwen 2 konstitisyon an, yon timoun atenn laj majorite l a 18 lane. Pi ba laj sa a, timoun sa a konsidere kòm yon minè. E konsantman ki se yon aksyon pèsonèl, minè a pa genyen l. Ki fè, tout aksyon penetrasyon sou nenpòt ki fòm, vyolans, menas, kontrent, sipriz, se vyòl. E se yon deli majè ki pasib de 10 lane travay fòse, suivan atik 278 kòd penal dekrè 6 jiyè 2005 lan. Daprè ankèt enstitisyon sondaj Ipsos mennen an 2019, majorite vyolans seksyèl yo fèt sou timoun mwens pase 10 lane, pi fò se ka ensès e 83 pousan fèt sou tifi, 17 pousan sou ti gason. Selon onu Fanm, sou chak 3 fanm ak tifi nan mond lan, gen omwen youn ki sibi vyolans fizik ak seksyèl nan vi yo. E an Ayiti, 30 pousan fanm ant 15 a 30 lane viktim abi seksyèl. Ki enstans ki la pou trete ka sa yo? An Ayiti, gen enstitisyon ki egziste pou denonse zak sa yo e ede pran an chaj viktim yo, tankou Byennèt Sosyal, ki s on enstitisyon etatik, antouka ki ta dwe la pou resevwa jan de ka sa yo lè yo pwodui ni sou tifi ni sou tigason. Gen òganizasyon k ap fè travay sa a tou nan peyi a. Pa egzanp Nègès Mawon, ki se yon òganizasyon feminis ki espesyalize l nan akonpanye fanm ak tifi ki viktim vyolans Nan yon rapò enstitisyon an pataje ak AyiboPost pou peryòd me 2022 a desanm 2023, yo fè konnen yo akonpanye 419 sivivant fanm ak tifi ant 10 a 85 lane. Akonpanyeman sa a medikal, sikolojik epi jiridik nan objektif pou ede sivivant yo rekonstwi yo. Kisa w ka fè pou ede yon timoun ki viktim jan de zak malonèt sa yo? Espesyalis nan sante mantal AyiboPost pale ak yo fè kèk rekòmandasyon. Li enpòtan pou edikasyon seksyèl timoun yo fèt lakay, nan lekòl, ak legliz pou fè yo konnen moun pa gen dwa sou pati entim yo. Sijè seksyalite pa dwe rete tabou. sitou jounen jodi a, kote aksè ak enfòmasyon vini pi fasil sou entènèt. Kidonk se paran ak edikatè yo ki pou filtre enfòmasyon sa yo, ki pou kanalize timoun yo. Fòk pawòl la pale pou timoun yo konnen gen rega ki pa nòmal, gen touche ki pa akseptab. Paske seksyalite pa anglobe sèlman rapò seksyèl, ògàn jenital oubyen konsepsyon pou fè timoun, men se tout fòm ewotis ak sediksyon. E lè jan de ka sa yo pwodui nan sosyete a, Timoun yo dwe pale sa ak yon granmoun yo fè konfyans pou soti tèt yo nan silans lan, pou kwape tout fòm pedofili epi jwenn mwayen soti tèt yo nan detrès y ap viv atravè relasyon abi seksyèl la. Kominote sa yo gen devwa pou pwoteje timoun yo, tifi kou tigason. Suiv chanjman konpòtman timoun yo, paske diferan manifestasyon konpòtmantal kapab yon siy pou fè santi gon bagay ki pa mache. Pa bliye. Yon timoun se yon moun. Lè l viktim, se yon viktim. Menm enkonsyamman si w ta panse sa pa gen enpak sou li, l ap gen repèkisyon pi devan. Dayè pwovèb la tou di l, Timoun jodi, granmoun demen. Epi toujou sonje sa, pitit ou, kit li se tifi, oswa ti gason pa ti mennaj pèsòn. Kounya, si w toujou poko fè sa, nou envite w like videyo sa, pataje l, poze n kesyon nan kòmantè, epi di nou ki sijè ou swete nou abòde nan pwochèn videyo n yo. Epi, abone ak AyiboPost.